Nè rele mesye a. Mesye ap di w konsa ke se pa nan, se mwen ki di l ale. Mwen ki mande pou mete l deyò. E Jewòm papa Gloria o temwen, o kouran de sa paske m pa t vle Jewòm pran pitit mwen nan men m. Paske si Jewòm al nan kot pou l di ke m gon nèg m avè l, tifi a rekòde tout bagay pou l di men kote nèg la jounen manman m. Epi l joure pitit la tou jij pap jou a sa m te fè yon chwa enben ou menm se sak fè m te rele w m te rele w nan telefòn m di mèsi a 4000 moun 4000 e kèk moun kap gade m nan facebook m te rele w nan telefòn pou w pat fè menm erè a sa paske gen dwa pa fè menm erè a men ou gen pitit avèk mesye a leve kò fese atè li mèt son yonyon li mèt son ti djonki li mèt son grimas men. Se fanm ou li ye. Li gen de grimas ou fè avèl. Li gen whatever saw vle relel la. M ka konprann mesye a ka pa gen manchèt ase. Ou byen se te yon fòm pou moutre w ke se yon madan marye. Men se fanm ou renmen paske m konnen w trè fanbre. Ou te ka still jere sa byen. Se sa m tap ede w fè a. Paske m konnen anpil nan nou nou gen bèl fòm se vre nou gen bèl bouda men nou se tèt krèz, tèt poul. M tap ede w pou jere timoun yo. Li te pran a 2 pitit, li te peye kay, li peye kebo, li peye tout bagay. Enben se sa m te vle. M te vle pou l kontinye peye kay la. Bouzen m konn byen avè yo. Gwo bouzen alèdbe, gran bouzen, bèl bouzen m konn byen. Yo pa tap janm fè nèg la konnen ke yo gen yon nèg. Kote w konn nèg la pou te gentan espozel la Nèg la menm yon lòt vakabon lap byen pase Pi moutre la madan Shaba Zanmi zanmi Shaba Se pa pou ou l bèl se pou nèg la l bon Menm si w ap al vann krèm li tounen menm se yon biznis ou pral fè nan entènèt la li tounen yon def li tounen yon difit yon defèt pou ou pou tout vi w Ricot sa moun Facebook pap bliye l li nan youtube Ou gentan gon lekòl ou pral mennen pitit ou epi sa koz yo turn li down. Gen bagay ou pa fè kap rive jwenn ou. Shabba son egare li ye. Vye djèdjè sa ou mete chita laka bòkò la plèn di nò laka tonton m fanmi m plèn di nò. M te kontan sa pase mwen menm si m gon nèg m renmen M te ka fè pi mal. Ou wè tout sa m konnen m di w m di w ou nan circle mwen. M dakò. M pale twò byen, mèsi. M dakò ou ka fè tout sa yo se nèg ou. Men pandan w ap mare kòd la, w ap mare poul la nan pye tab la, fò w gen respè pou poul la. Nèg la pa pran ti fi, l pran a 2 pitit. E video lage a di. Video lage a wi map reponn an rapò de video lage a kounya m tande nèg la di m pa janm manyen pitit ou ou konnen se ou ki fèm m kriye kon timoun paske m gen fanmiy m gen 21 frè yo patap pranl nan menw eh yo tap choutew yo levanw lè yo lagow atè epi m tande di. Se wouk fèm pa fò. Tout tan w bat li w kale l kote Shabba ka goumen avè w mezanmi pssst sak Shabba anba live la se pou l vin demanti m si e manti Shabba pral di gade kòman madanm nan Shabba pral fè tankou se tankou se fanm samaritèn nan mezanmi gade mwen jwenn yon fanm ki di tout sa de mwen fanm sila siman se pitit Bondye oubyen se li ki mesi a. Li pale tout sak nan kè fanm nan. Mezanmi son bagay ki mèvèye. Epi li bay yon verite ki pa sann nan kay mwen. Menm fanmi Jaba, Jaba pa di sal pran. Ou wèm tou se zanmi alantou ki se fanmim ki fèm konnen. Jacques kout mizik son on jazz kem renmen. Moun nan pat Moun nan te gen lontan latè Li fèk ap mete mizik li deyò epi li chwazi w Kòm fatra kòm latrin Pou se ou k pou vin sal Shabba Sa w pèdi nan koze sa Pou w tonbe nan Foli radyo tele karayib Dèyè katedral Pou al fè entèvyou Entèvyou tèt anba M tande w renmen fanm eske se vre I love everybody reponn se pa vre ou renmen fanm amò wi Shabba konn se mwen k bat Shabba epa li k kale m tande m gen son m gen imaj alò se tout sa m te konn de ou ki fè le 5 desanbre lè m wè tout tan w ap pibliye Gade an verite seum. I fem mal lem we w la, lem we non publi a epi m di w relem se pou m te ka sove w. Ou tap toujou jwenn kob la. Premyeman m tap di w rele Shaba di sorry. Epi m tap fe w fe neg la ret nan w li. Tande tande tande sa e papa pitit mwen. Pran leson premye not Ti bouzen! Ey tande tande tande tande ou nan vim m apresye w m renmen w men sa se papa 2 pitit mwen fanmi m m pa konn pou kilè kontra a la e kilè kontra ap fini men m vle w ba l respè men pou 2 timoun yo pou yo pa rayi m demen. Fò w respekte m. M t ap respekte w plis. Ou ka fout kite nèg la si l pa dous ankò. Li gendwa t on siwo myèl kounye a li s on Gatorade. Ban m pran ti diven. Prenez note! Yon gran fanm ki gen kay depi a 25 an, 23 an. ki asime l de travay, ki pa kwè nan devan l pou l ap kouche fanm ak gason, epi ki te gen yon ti kay kraze, nimewo efase, ki rankontre yon konpayi serye ki rele Let's Go Green Home. Je vous salue, Let's Go Green. 9 54 556 04 44 epi ki mete m nan eksplozur sa. E sa se tròk m te montre nou de Airbnb yo. Sa se tròkèt la chay la dèyè. Lò son bouzen ki gen gran bèy. Ou pa kouche a zanmi nèg ou. Tout nèg nan djaz la. Tout zanmi arebò. Sa rele ti bouzen sal. Ti bouzen zo koko ti bouzen. Ti zo bòbòt bouzen. Ti bouzen sal san pudeur san vègòy ou paka pran nèg nan circle mari w ki se li kondisip ki ou pa bezwen nèg sa yo ou pa lèd gras a Dieu l gentan peye 8000 dola oubyen 10000 6000 whatever pou fè bouda w pou fè tete w gen afè a chak nèg ki wè vant plat epi bòbòt soti si w gen bòbòt se pon zo bòbòt ou gen. Epi ki wè bouda a parèt epi tete ronje sa vle di yo sot rekòche ou sou tab li anvi goute. Prenez note! Banm bon ti du vin ankò. Pa bliye m gen 1000 dollars challenge. Sourel avoka l di Shabba pa prezidan aprè tout sa w fè l la yo pou jan w avili l. Sa son difamation li ye. Isit m gon moun la kounya la yo fèmen paj li. Ou pa gin de moun ki te rat kap joure moun yo fèmen paj yo? E sak fèm pral nan kota mesye sa. Le mesye yonyon get ready. M pito vann tout sam genyen pou mal nan kot avèw. E map pran avoka ki gen nen nan figil se pou di sòg avèm. Paske nèg m pran yo m konnen yo pa rive 5 dwèt mwen. Paske, kite m di w, se le desten. Si son son sèl nèg m te sipoze genyen, men m tèlman jalouz depi w fè tenten. Lè m poko te gen lespri m panse nèg la sipoze gen sèl mwen kòm fanm. Merd Natacha ki moun ou ye pou gen yon moun pou kò w? Epi m kite yo. M vin gen lespri lè m vin konprann. M wè gason se sa menm yo swa yo gen yon ti fanm. Men depi moun nan respekte w li ba w valè it's ok depi w pa konnen. Alò ou menm ki gen mari w la ki anvi kite l pou yon jèn gason 6 pak. Si tu ui bouda 40 On mannken! Kontwole konbyen kòb ou gen labank pou w konnen konbyen mwa kay w ap ka peye pou w pa rele papa pitit la pou w mande l pou l konplete. Ki bagay bouzen raz sa? Sa se bagay bouzen raz, ti bouzen raz, bouzen low class, ti bouzen lè bouzen t ap fè bouzen. Yon bouzen san pidè. On nèg m fin kite w, m afiche manonm mwen.